Yo, devwam nan te bon papa. Devwa mèt la te bay pou nou rezoud la frè. Monchè dènyèman m pa t ale non papa, si m fè m pa remèt devwa yo men. Sa pase, sa fò pale a frè. Monchè, m gon devwa pou m remèt la men tout rechèch m fè papa, devwa mare pye m papa. Sa pase.
Ou wè tout kote m pase m tounen, m oblije esklav telefòn nan men. Ou wè pandan m ap pale ansanm avè w la la a, ou wè ti rechèch mwen m ap bat la men. Men jwe sa men pou rezoud li frè. Non, m ap fè nòt wi men. Ou ka jwe men, m fè nòt deja men. Rèd rèd, ou pa bezwen pè monchè. An palan de sa papa, lòt jou m pran yon cho wi men. Bon, sa pase, ki cho ou pran la a?
Soraya papa. Pandan m ap pale ansanm avè l, anba. Epi telefòn mwen vin sone men James vin rele m oh Kounye a m fon ti ekate l pase m gon bagay m ap jere a misye Ou ape l konnen?
Ya M ekate oh lè m rive w apa Pa de stipid manzè pa fè non men Lòt fanm ki rele m fè ba tout sa oh manzè pouse m men tout bagay men Nan dènye nan moman la papa manje ap vin chet anpil papa. Men ou konnen menn jan de ti mennaj sa yo met la se ou pou jere yo menn. Kot sal paka jere a tou.
Dayè ou konn ou konn abitid li deja met la se ou te ka pran telefòn nan devanl menn antanke yon gason ke nou menn. Tandem tandem m gon bagay enpòtan m tap pale a misye menn ou konnen ou konnen kijan fanm ye pale tou menn m pa konprann m oblije ekatel menn. Epi ekate mikate la papa m pa menm pran 2 minit non menn
Nan k misye rele m di yo kot ou ye la menn rive kote m kounya apre sa m bay yo yon lòt fanm bay sesi sela fè grimas menn. Kounya jiska prezan ou poko janm pale avèl la?
Le grand Julo! Oh! Sa k gen la frè m?
Yes?
Sa k pase menn? Sa k gen la frè m? Ou bliye ti lanmen malfektè n konn bay la?

Sa k pase? Ou wè gen afè, kòb la fèt. Chèf, ban m di w. Ou wè mwen menm e levanjil mwen, sa m di w la e pou jwèt. Mwen pran gwosè mouchwa sa a bay Chèf, e pou mizè k fè m ap fè l wi frè m. Bon, sa k pase menm? E pa kòb nou bezwen? Chita papa! W ap sèvi ak mouchwa sa pou kò w.

Moun yo gede lè mwa pou nou pap zanmi gede moun nou pral bwase nou pral pran pou nou travay pou yo nou pap zanmi m pap zanmi avè w men ki jan lap ye m ka kwaze moun sa m di a m gon papa m mennen w ba li nan men lè m rive avè moun nan kote w la fò gon jan epi wap ki wap tou mande m yon sòt de sèvis men nap tou travay ansanm toujou alhamdoulilahi men Tankou bon djab la m pa ladann. Nan manti. Gade de rejton. M rele l nan telefòn. Distans pou manzè pran apèl mwen menn anpil tan. Enben, sa w ap fè menn? Jere sa menn. Rele l nan telefòn pou l vin kote w menn pou. Tande m si m te. Pou jere bagay yo menn.
Si m te konnen m te antò menn m te ka. plis bay motive menm m pa konnen m pa fèl anyen menm kitel fè grimas li. Antoulèka frèm
jere sa paske l mennaj ou l mennaj ou nèt ou dakò avèm wi avantaj ki genyen telefòn nan e sone l sone l pa konn anyen kap pase men kounya ou pral konvenk li paske l mennaj mwen fòl ap fè nenpòt grimas egzakteman bon l pa wè w pale devan l li pa wè konn sa wap regle fòl jere sa fòl fè jalouzi a mèt la dayè e fanm li ye l gen san kap koule nan venn li kisa jalouzi ye ah m pa konnen menn rele l pou l vin kote w pale avèl ou dakò avèm.

Bon.
Sa Jolèt te di w ti gason? M pa t menm konnen m te gen chwa l. M pa konnen m menm. A Djèf m t ap pale. Sa l te di w? Djèf te di m konsa. A li pa t di m anyen tou. Li pa t di m te di moun anyen.
Ebyen m ap kite mesaj pou li.
Bon. Di l.

My son, antoulèka menn mte kontan fè ti pale san sa anm avèw menn, antanke jèn gason menn, fanm nan gntan fanm ou nèt. Relel pou pale avèl menn pou nou rekonsilye tande papa. Dakò avèm menn? Chèf, kòm son fò e pou mwen la pa depo dim yon bagay ou konnen m paka fè wont menn. Anben ok frèm. Dènye chans ou. Anben bal chans lan menn.
Sila fè kaka papa.
Wap voyel ale. Anben chèf, lòche lòche sa. An aprè menn na wa banm bri sa pase epi na pale. Map tcheko.
Anben ok frèm. Male e? Ya. Ok freo.
Sa misye di a e pa manti non apa. Fò m dat tou rele l vre. Kote m fè avè l la. Si l pran l. Alo? Wi, bonswa. Kòman e la? Anfòm? Gade, m tou pre lakay ou a la. Silvouplè, ou ka rive kote m kounya la? Non, m pa sou vin sou diskisyon ansanm avè w. On bagay jis m ap fin di w epi m ale. Enben ok, m ap tann ou kounya la. Dakò.

Kisa?
M pa fè jalouzi konsa non. Sa e ou menm menm a papa m. Renmen w twò renmen? M pa konnen. Hein? M pa konnen. Sa ka konnen vre.
Kounye a la, de jou yo sa m pa konn ki jan kè w ye kounye a la. Kè m toujou menm jan.
Manti!
Bon w pa wè papi w monchè. Ou nan kè m? Hein?
Ou nan kè m?

Bon bon mwen panse e bon lwa konte a. Wè li e kouri m ta wè li kouri e wòch m ta pral dèyè tou m kòmanse kase tèt lwa. Ou di ann fon jwèt e ou tou pa serye. Bon e pa jwèt ou te di m men m pat janm konnen. Jan bagay jan w fè bagay la m panse e bon lwa. E malfektè kote w ye men legliz m konn m pa mache. E men sa w fè menm? Kòmanse mache.

Ah monche pa mwen sèl monche. M renmen sa e depi lontan ou toujou ap remonte tèt ou menm lè ou konnen ou lèd. Menm si m konnen m lèd men kan menm m di oh alèz mwen sa. M renmen sa. Mwen konnen.
Monchè tèt chaje. Ti manzè mouri menm. Ah kèm fèm mal pou li.
Gade m al nan antèman baz m pap baw manti m manje. Yo m manje frè. Ou t ale kòman misye t antere? Ah ou konnen.
Jeremi m pran sèso.
Gyèèt. M riske lavi m monchè. Dechaje, dechaje menn. Enben banm di w menn, fò n ta wè pi souvan an menn. Ah, m konnen. Ou pa banm nimewo w la non menn. Paske fò nou wè, fò n pale menn. M pa janm wè w menn. Bye. Met nimewo a mwen apa. Se.
Ou konn non an deja. Ebyen ok menn.
Enben, map, map rive kot manman m nan anba a. M pa konn ki bo w ap fè. Ou menm, gwo bagay m pral regle pi wo a menn. N a pale menn. Anben.
Konnen depi m fè 2 jou m pa tande w malad ou byen grav? Bay serye. E vre wi, pa montre m sa non. Hein? Pa demoute m sa non. Kòman m pa demoute w sa?
Si m pa t, si, si m, si m te ka kenbe, m t ap janm rele w? Hein? Pa montre m. Sa gen la? Anyen. Si w ta kwè zanmi fò ti bò.

Jezi poukisa sa se mwen menm pou tout mizè m pase ansanm avè l pou yo mete m deyò pou li yo bat mwen pou tout imilyasyon m pran poukisa